Lè n te wè 1 milya 200 milyon dola on ti gwoup vakabon vòlè kanpe nan on peyi yo gen nan men yo chak 5 an. Peyi lòk. Dife a dwat. Peyi bloke. Kounye a nou kòmanse konprann pou ki rezon mwen konstwi yon izin la kil de gwo mòn pou asfalte wout la. Gwo otorite yo voye boule izin nan 4 fwa. Nou te konn sa? Yo voye boule l 4 fwa. Enben. Mwen goumen avè yo. Jodi a se izin sa a k ap asfalte boulva Twa Rivyè a, izin yo t ap boule a. Nou menm nou pa konn detwi, se konstwi nou konn konstwi. Se la m leve avè nou. Nou wè ki sa m fè, kote m, kòman m grandi, ki kote m soti pou m rive la. M pa konn kraze, m pa konn kòman moun brize. Men nan sa nou voye m nan, lè lè w rive nan Pòtoprens, Ou fin prezidan Gon ekip towo lè w fin prezidan bèl kravat ou bay ou rive anlè a ou konn sa yo di w chita la epi si w pa vle chita tèt chaje. Si w pa vle chita depi w pa chita ou nan pwoblèm wi men mwen menm fò m di nou sa. Kòm nèg ki sot andeyò, m fon chita paske fò m konprann. Men lè m chita, granmoun toujou di w, Kite bòy bouyi, bòy p ap kraze. Mete dlo, mete dlo, bòy pa janm kraze. Mete dlo, mete dlo, m chita. M tande gen de jou m leve mesye, peyi a boule, m konn al gade nan glas m di mezanmi èske se de mwen y ap pale a? Mwen menm, m kriminèl, m vòlè. M konn mande, èske se mwen? Mwen k sot la nan Pòdepè, mesye. La a, se de mwen y ap pale. Epoutan, se bagay m ap fè yo ki tèlman kòmanse fè nèg mal, nèg yo di gade, voye ti nèg sa a ale vit! Voye misye ale! Dife nan peyi a! Lè pou m, gon jou maten pou m sot lakay mwen. La kòm prezidan wi. M janbe 27 barikad kòm prezidan peyi a ap mal nan palè 27. Sa vle di lè m vin rann mwen kont se sa k ap pase m di bon apre 2 zan 10 mwa fò n pa bliye nou sonje kilè m te pale m pale 15 oktòb 2019 m fè 2017, 2018. M fè 2 fevriye 2019 ak 15 oktòb m pa janm ka pale depi m pale mesye yo kraze peyi a sou mwen paske sa map fè yo yo yo prale a kontre kouran lò nèg kanpe menm si kès leta tande byen wi kès leta gen lajan kès leta pa gen lajan depi mwa a rive 12 milyon. Men gen nèg sa yo se diaspora yo ye papa nèg nèg tabou yo yo konn sa sa vle di 12 milyon dola ameriken wi byen enben yon ti peyi konsa depi 30 lan rive 12 milyon nou pa nou pa poze m kesyon poukisa 12 milyon an an nou pa konnen poukisa poukisa pou kouran. Poukisa 12 milyon an? Aah misye entèlijan. Misye konn poukisa 12 milyon an. Ah nou menm nou di bon sa a nou di pou kouran? Poukisa? 12 milyon poukisa? Bon. Sa vle di on peyi. Ki pran on ti gwoup moun, on ti gwoup moun ki mete w chita yo wi, chèz la, ti chèz sa w wè nan palè a, tout nèg, pa gen yon prezidan ki pa chita sou li, poko gen okenn nèg k ap ba w manti, depi ou rive yo di w chita la, epi pou yo di w ke ou konn sa a, fò, fò, fò w pa manyen sa a. Sa, c'est un beau projet président pour le pays, parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire sans ce projet président. Français k ap pale wi, ou chita sou chèz la, pèp la menm, lajan pèp la, Nan men gwo nèg. Bèl yatch ap achte. Kay ap achte Miami Beach. Kay achte Paris. Kay achte a Londres. Tande! Epi sa w tande a, chak grenn, lè w tande fèt pitit yo oubyen fèt madanm yo, ti bag ou wè k pi piti a, gon pyè dyaman sou li, bag la vann 10 mil dola. Men kòman, sou do nou. Jodi a. Se sèl desizyon sa m pran k fè moun fache konsa. Se sèl li. Jodi a, m pran 12 milyon sa a. Men 12 milyon an, se pa 12 milyon sèlman kòb la te ye non. Edh la nou wè a tou, se yon lòt gran manjè edh te ye wi. Yo menm yo gen 12 milyon, edh gen 8 wi, fè 20 wi. Se 20 milyon dola blakawout la te koute chak mwa wi. Yes. Fò n konnen l, se sa l te koute. 20 milyon dola pa mwa. E nan bidjè nasyonal la chak ane lajan sa a fòl la. Depi ou minis finans ou pa met kòb sa a nan bidjè a m ba w garanti w a djòb la minis sa w di hein ou w ap pèdi djòb la epi w kite menm pòtoprens w ap kite 20 milyon an pou yo pa wè l nan bidjè a sa vle di ann fon ti egzèsis ane a gen 12 mwa

Al ale non, an ale. An ale. 1 milya 200 milyon dola on ti gwoup vakabon, vòlè, kanpe non peyi yo gen nan men yo chak 5 an. Men mwen menm, m ap di nou, lè m pran desizyon kòm prezidan, m tande moun ap pale anpil, mwen m di nou sa, m sot isit, tout moun konn sa. M te sot isit ak tout chèz mwen. M pa m pa t al mande nèg pò Pòtoprens prete chèz pou m chita. Sa vle di, mwen menm, lè m rive lòt bò a, m pa yon moun ki te gen pwoblèm ak pèsonn. Tout moun konn sa. M pa gen pwoblèm koulè, m pa gen pwoblèm pou pou m di m rayi entèl kòm ki li rich, mwen m pòv. Non, m pa t gen pwoblèm ak pèsonn. Mwen gen pwoblèm ak moun ki konprann lè w fouye men w nan djakout pèp la. Ou fouye men w ladann map koupe l se problème sa m gen. E se sa m fè. Ki fè ke jodi a Pòdepè gon santral elektrik tou nèf kap konstwi la a. ki gentan gen 4 motè de 2 megawat sa fè 8 megawat ki gentan anba a. Se sa k fè santral sa a li pral konstwi an tou paske mwen kwè se sou 9 kawo tè pou l gon santral solè ki akonpaye l paske se pi gwo santral ibrid on santral ibrid. Santral sa a, li pral mache e ak solèy e ak dizèl, e l pral alimante de Ansafolè jiska Basen Ble. Sa vle di rezo elektrik la, m wè anons m al fè talè, m a di nou kilè l ap fini talè. Men m ap di nou sa, jodi a m vin la, m pa vin la pou m. Pale avèk nou lòt pawòl. M vin la pou m esplike nou kote nou voye m nan. Tande sa m di nou byen, pou n konnen byen, se dans le palais de Luci, Luci? A bon. Pase kote m, jan m t alèz mwen obè obè m lan la. Lè w dò, lè w ap dòmi obè, ti zwazo se tchwit tchwit, tchwit tchwit nan tèt ou. Wè, an m gen pwoblèm. Kounye a. Yon jounen gen 24 è. Ou konn rete ou pa ka fè 3 zèp dan somèy wi. Paske ou gon konviksyon, ou gon kote ou soti. Se paske m sot nan mitan nou. M konn sa yo rele etidye, m te konn sa yo rele etidye nan lang tèt gridap. Mwen te konn sa yo rele men pitit kès ki la a. M sonje m t ap pale m te nan palè m te rankontre Ti Roro. M te di Ti Roro konsa. Madan kès se tankou se te yon manman pou mwen lè lè manman l mouri se mòn laky l ki tiye manman l jodi a mòn laky l m kraze sa li pa egziste ankò se sa mwen konnen mizè sa yo m konn sou wout la lè m rive ok m fin janbe pandi laky l ba wou. Lè w tounen pou tounen bandi, bandi desann ou pran antre de zo. Sa vle di, ou nan yon sitiyasyon, ou jèn timoun nan Pòdepè, moun lakay ou avè yo bon, men menm manje ou pa ka jwenn pou w manje, menm manje yo pa ka pote pou ou. Ou konn fè twa kat jou nan mitan de dlo. Se sa yo m konnen ki fè ke jodi a, e m di l, m ap di zanmi m yo, gwo zanmi ke prezidan, a nou konnen yon lòt bagay, lè w prezidan ou minis, Gon seri de gwo tonton zanmi ke djòb sa yo vin e pa ti zanmi piti non. Zanmi sa yo gade se de zanmi ou konn sa nou konn sa k prezidan yo ak kiyès yo byen zanmi yo se ak Jovenel oubyen ak prezidan an? Ak kiyès? Sa vle di si yo byen avè m yo lèdmi kiyès yo ye? Lèdmi pèp la moun sa yo ye. Yo byen ak prezidan, yo byen ak gwo minis epi sa w tande a. Pa egzanp, ou ka fin pran yon dek, tande, ou pran, ou fè yon bidjè nasyonal, tande byen, bidjè a nou konn sa sa vle di? Se lwa finans peyi a, se ladan pou mete tout lajan, pou di, bidjè a fin ekri, bidjè a ale nan palman an, tande byen, egzekitif fin voye bidjè, palman an voye bidjè ba ou tounen, ou konn tout bagay bon. Lè bidjè pibliye nan jounal ofisyèl Le Moniteur, ou te mete 50 pousan taks pa egzanp sou yon pwodui, ou gade ou wè 50 lan tounen 10. Mande w ki lè l chanje ou pa konnen. Men gwo zanmi yo, gwo zanmi sa yo. Jodi a pèp la m ap di nou sa, popilasyon Nòdwès ki devan m nan la, moun nan vil Pòdpe, batay sa k kòmanse a, jenès la, se nan men nou l pral ye. Timoun 18 an 20 tan, 25 an ki devan m la, ti moun 10 an, gad yon ti gason la, se nan men nou batay sa pral ye, paske son batay ki mande anpil kouraj, li mande, li mande yon depasman de swa, li mande tou, li mande anpil sajès, pou pa rayi pèsonn, pou pa gen kont a pèsonn. Paske si ou kòmanse nan rayi moun, ou kòmanse nan gen kont ak moun, ou gen dwa nan gwo pwoblèm, batay la ou gen dwa pa janm ka fè l. Se pou sa m vle di nou tou jodi a, gen de gen de desizyon nou wè m pran, pafwa nou konn mande poukisa? Men lè nou wè m pran yo, kote m ye a m gen rezon m ki fè m pran yo. Desizyon ke m pran yo, m pa konn pran desizyon ki nan avantaj pa m ni nan avantaj ekip mwen, ni nan avantaj gouvènman. M pran de desizyon ki nan avantaj ou. Ou gen dwa pa wè ki sa l ye jodi a. Se tankou lè m pran desizyon m koupe yon seri de kontra kouran. Nou sonje sa 28 oktòb 2019 nan yon entèvyou. Avèk yon gwo medya nan kapital la, lè m anonse kontra yo koupe, epi nan demen maten mèt radyo a rele chèf kabinè m nan pou l di, men yo vin boule televizyon ak tout radyo a, jounalis la oblije pati kite peyi a, paske se misye ki te ban m entèvyou a. Men sa m te di nou nan kanpay la, sonje, Mwen te di nou, Okòmansman etè Lapawòl, Lapawòl etè avèk Dye, e Lapawòl etè Dye. M te konnen yon jou fò Lapawòl te libere nou. Jodi a, se Lapawòl k ap libere nou, k ap fè mwen menm mwen vin di nou. Ki fè m vin kanpe m vin di nou, m vin di nou verite yo. Verite ki t ap kache depi lontan yo. Mwen vin di nou jodi a, nan bidjè nasyonal la kote k gen 20 milyon dola a, tout ti efò nou wè k kòmanse ap fèt nan elektrisite a, se 6 milyon dola pa mwa sèlman nou nou peye. Nou deside depanse 20 milyon dola a, men n ap depanse 20 milyon dola a,